Salut tout moun kòman nou ye Mwen di mèsi ak tout moun ki te abòne ak chanèl mwen an Si ou nouvo sou chanèl mwen an mwen di ou byenveni Pandan wap gade videyo an avan ou ale pa bliye abòne Epi peze ti kloch lan pou lè mwen lage yon lòt videyo ou ka jwenn li Anplis, kite yon kòmantè pou mwen ou ka fèm konnen ou nan kay lan, ou fè pati fami Gabriel lan. Video jodi an de kisa mwen vle pale? Mwen vle pale de 2 moun ki konn nan yon relasyon swa pou yon rezon oubyen pou yon lòt yo separe. Pa egzanp, pafwa se yon rimè yo konn kouri sou fi an yo di li koze yon ak de enfidèlite. Mesye an nan feblès li, li konn pa ka kontwole sa, li wè se ale pou li ale. Brèf, sa ka rive nan tout relasyon, gen yon moman wo, gen moman ba, si sa ta rive yo separe, yo separe, se pa yon pwoblèm. Fi an ap di nèg lan gen pou l regrèt li, epi li pa fè ankenn efò pou nèg lan regrèt li vre. Pa egzanp, Tèt ou touche w yon moun fèk kite w ou kouri w al antre nan yon lòt relasyon men pa bliye se pou yon rimè li te kouri kounye a ou vin ap fè sa yo te di pou rimè a vin yon reyalite san panse de yon bagay w ap fè nan tèt cho gen 90 pousan chans pa reyisi si sa ta rive. Ou vin tonbe nan yon lòt relasyon ankò. Paske pafwa mesye yo konn ap itilize feblès nou pou yo rive kote yo vle rive an. La, ou pa ka ap pale m de regrè, pa gen regrè la. Okontrè, ou chase l. Si l ta gen yon ide pou l retounen, li pap retounen. Paske l ap panse sa yo te di de ou an se vre. Li fèt ale, ou gentan tonbe nan yon lòt relasyon ankò. Si ou vle pale de regrè, ou pa ka fè l konsa. Pa egzanp, si ou vle pale de regrè, pandan l ale a, poze ou. Si w pa t nan yon aktivite, rantre ladan l. Ou pa t gen yon metye, chèche wè si w te ka aprann yon metye. Si w pa t nan biznis, chèche wè si w te ka rantre nan biznis. Si w te nan biznis deja, kontinye biznis ou epi fokis de liv wè si l te ka vin pi wo. Lè l kwaze w ankò, la wè gen yon pwogrè ki fèt. Menm si li pa ta retounen, w ap poze ou antre nan yon lòt relasyon men ou pa ka sòti nan youn tèt ou tou cho pou antre nan lòt, w ap kouri dèyè echèk. Lè sa a, ou pa ka pale m de regrè. Sa ka rive yon jou li sonje w, paske nan tout relasyon gen yon moman wo, gen yon moman ba, li ka sonje yon moman li te pase avè w men li pa regrèt ou. La a, pa gen regrèt. E pou mesye yo? Pafra, medam yo konn kite nou paske mwayen ekonomi nou fèb. Ou menm, nan tèt cho, ou pa wè sa pou fè pou w ka montre w se yon bon jèn jan, ou kouri foure tèt ou nan yon lòt relasyon. Pwoblèm pi rèd. Mizè pi rèd. Epi, w ap pale m de regrè. La a pa gen regrè. Si w vle moun nan regrèt ou, ou gon jan pou mennen vi w. Poze w. Kontinye si te gon bagay w ap fè w kontinye fè l wè si w te ka ajoute yon bagay anplis si ou pat konn yon bagay ou chèche konnen l. Ou k chèche wè kòman w ta goumen a lavi a pou chanje vi w nan 4 5 an lè l rankontre w pou l wè s on lòt moun oubyen nan 1 an 2 zan lè l rankontre w li wè w s on lòt moun la a gen regrè pafwa si moun li pran an ap mal viv avè l li ka gen w regrè. Miss ou pa janm fè oken efò epi wap pale m de regrè, la pa gen regrè. Si ou vle moun nan regrèt ou, ou gon jan pou fè bagay yo. Pou sa li te kite w la, piske se pat vre, pa bat pou l vin rive yon reyalite. E anplis, pa fè anyen nan tèt cho pou wap pran echèk sou echèk epi w panse moun nan pral regrèt ou. Si wap benyen nan mizè pi rèd li pa ka regrèt ou. Si ou vle moun nan regrèt ou, ou gen yon efò pou fè. Se te zanmi ou Malèn ki te pot ti konsèy sa a pou ou. Babay tout moun nap kontre nan yon lòt videyo.